PRM, Gen anpil moun ki di ke poukisa prezans Bob maten an? M ap di nou klè, m viv de moman estrememan difisil pandan peryòd peyi lòk la. E mwen menm ak fanmi m sèlman ki konnen sa nou viv. Pitit gason m ke m renmen anpil twomatize. de evenman yo. De zòm ou pa ta janm panse nan sosyete a. Lè yo fin òganize kòman pou fè tantativ asasina a, sa pa mache, tout moun te konnen. M pran de prekosyon, m jwe ak pridans, tantativ la pa mache. Yo vini a istwa nou te konnen an. Istwa a, yon istwa morne paske li pa t gen fon. Yo atake rezidans mwen. M pa ebranle. Yon malere k ap ranje kawotchyou bò antouraj rezidans mwen, ki te vin achte nan yon biznis nou genyen sou lari a, li pran katouch. M pa pale sa nan radyo. M pran bal mwen ofon. Nèg yo fè tantativ pou yo vin met dife devan antrepriz mwen sou pretèks ke pou m bay lajan. E mwen menm pou te kapab sove fanmi m de pè m rele yo m ba yo m jere yo paske m wè se de jan manipile de lese pou kont de moun yo majinalize mal oryante kòm lòt la te di a o o lè m fin fè sa misye ya jwenn yon lòt gwoup. Yo di prezidan jovenel bay bob on kob pou fret gresye fon jwenn kob pa nou lem gade devan baryem neg djed neg neg neg neg anvayi m jwe avek set grand teori kse la teori de la dsp ok. M rasanble resèt, m voye rele lòt kote gen ti biznis voye vini nou jere yo. Men chak fwa yo bezwen kòb yo pran sa fè tou nou jwèt kounya. Se pou m di nou toutan se jan de mechanste sa yo, toutan se hèn sa yo. E jis kote m ap pale la a Bondye sèl ki konnen yon dènye tantativ konplo. Konplo de grand mechanste pandan m chita nan peyi m sou nèt la yo pran foto m byen ke yo pat fin met tout non m pa konn si nou te wè l avi de rechèch pou eskokri abi de konfyans m ap gade telefòn nan m ap tranble.

Mesye kouraj ann kontinye konba a mwen menm m pase wè nou map fè kèk jou ak nou sakrifis la pi difisil pou tout koz nou sòm dè viktim e je me propose kòm viktim pou le départ des américains sur la terre de Dessalines m sòti nan peyi banbou rele depi 3 zè di maten. lè te lèm te gresye li te plis son 45 minit m soti nan peyim peyi banbou rele chak jou a 3 zè di maten poum vini nan konba a nou paka kouri nou tout paka kouri devan kadav mèt monferrier dorval se poun kanpe poun chèche limyè otou de kadav sa bon m ta swete ke yo twouve yo lakay yo yo retounen nan nich yo. Pa gen mwayen.
Bon, kòm mwen menm m pa konstate dega yo, m pa vle al chita twòp sou bagay ke m pa wè. Men si sa m ap wè an imaj e sou tout rezo sosyo yo ta revele vrè, c'en est trop d'un cœur, on ne fait pas ça à un peuple, on ne fait pas ça à une population. ki ap naje nan tout doulè li, sa nou konnen kòm prekarite, moun yo pa ka manje, moun yo nan tout difikilte, y ap viv nan de kondisyon enfraimèn, epi chak fwa gen yon frè ki pou bay, chak fwa gen yon pri a peye, e se yo k pou peye l. E chak fwa gen yon esplwa ke on nèg oubyen on fanm oubyen on gwoup moun vle fè epi se yo nou fè peye l. Paske mwen, mwen menm m soti nan matris klas sa a. Les abandonnés de la vie, les oubliés de l'humanité.

Li pwouve l. Paske n ap viv nan yon sosyete boure despè an fè sanblan. Dè zanimo sovaj a vizaj dòm. Dè lou degize an anyo. Nou ap viv nan yon sosyete kote yon sosyete dipokrizi. Lè l di l lan, li pwouve l, li fè l. Mwen menm, m pa vin pale de mwen, e anpil moun ka temwaye, gen 25 an nan Radyo Karayib. M se. Youn nan jounalis ki petèt nan ansyen yo ki rantre an tè etranjè an dènye. Vous savez pourquoi? Paske m te reve m konstwi yon Ayiti epi pitit mwen ap viv ladan l. E se rèv sa a m ap goumen pou li jous jodi, jouk jounen jodi an. E se pawòl Jòj Silven an e ki mennen m la a maten an. Pou m di yon pawòl mèt Monferrier Dorval te di m nan yon entèvyou m t al fè avè l, Il était une fois, Être Haïtien a été une fierté. Men jodi an. Janm wè nap fèl la m vin fon parèt kotem te ye an gen moun ki dim te kouri genyen k dim m kache genyen k di tout istwa ke yo vle e si yo vle m ka bay bilan ti tan sa m fè deyò m pran ansanm avèk nou an e m panse kominote k banm nesans lan

M pa konn si e lajistis wap met anbranl, si e lapolis la wap met anbranl pou n fè limyè jayi sou kadav mèt Monferrier Dorval. Kontre anpil moun, kontrèman avèk anpil moun ki di jistis pou mèt Monferrier Dorval, mwen menm pou mwen se chak fwa yon moun di sa devan m se rimri, kòman w ka bay jistis avèk yon moun ki mouri deja? Petèt y a bay jistis a fanmi l a, pwòch li, pwobableman pou san sa a pa koule pou granmesi. M vle pale avèk PM Jouthe Joseph ke m poko janm rankontre nan vi m, petèt yon sèl fwa m te pale avè l nan telefòn. PM JJ, m pran san m pou m swiv ou. Nan yon konferans deba k t ap fèt nan Palè Nasyonal, kisa sa? M wè nan ou aparamman yon nèg de karaktè. E se sa m renmen anpil lè moun gen karaktè. Ou konn sa k fè m di sa? Paske m di sosyete a gen yon bann espesyalis an fè sanblan. E m wè nan deba sa a devan chèf leta a, ou pa parèt kòm yon fèsanblan, ou pale a direktè jeneral lapolis la Normil Rameau, zanmi m, kòrèkteman san ke w pa gen yon pwoblèm pèsonèl avè l. E sa w di a, m te ka di l tou. E an palan dòm karaktè, m pwofite an pasan pou m salye CG Lafontan, bon malerezman nou konn istwa yo, epi ansyen komisè gouvènman Paul Léonce Villard tou. Moun sa yo nou bezwen yo. Il était une fois être haïtien a été une fierté e prezidan map di w sa e map redi w sa ankò ou wè si w fèmen je si w trennen pye sou dosye mèt Monferrier Dorval lan li ka gen dè konsekans e konsekans yo kapab menm douloureuse e jodi an fòk nou konnen

Se fè kav mwen. Fè kav mwen.
Ou fèk fèl la? Wi fè kav mwen fini la aktyèlman la Boss Fanise m kwè maten an la lap bouche bouch yo pou lè nou bezwen yo pou nou reouvri yo m fè kav mwen nan zòn kote m te pran nesans lan e m di Kòm slogan m nan se Mon âme à Dieu, mon corps au chien, si gen moun nan Repiblik lan ki ta rann yo kont ke m merite pou yo pa kite chyen manje kò a, mennen l pou mwen kote a. Mesye, m apral di nou yon ti bagay. Sa m pral di nou an, li fò e mete l an pratik. Ou wè nan sosyete sa a?

Samdi ou dimanch? Vandredi ou samdi.